Diw tout bagay ki jèm ke nou plis rankontre kiyès ladan yo ki plis frekan kiyès ladan yo ki bay plis pwoblèm kiyès ladan yo tou ke ou kapab evite e poukwa pa tou ebyen nou pral eseye wè tout sa ki kapab baw pwoblèm nan moman relasyon seksyèl la yo lè nou fin idantifye yo nou pral edew jwenn kòman ou kapab goumen avèk lavi a pandan ou menm wap vi vi seksyèl ou a mèsi tout moun ki branche cho sa la kèlkeswa kote ou branche a letranje oubyen an ayiti ou sou tout rezo yo donk nap di ou byenvini nan emisyon paw la kisa ki yon enfeksyon donk yon enfeksyon an kèlke sòt se yon maladi ke ou atrape kòm nou palo de IST se ou atrape nan relasyon seksyèl se sa nou

e ke pou l pale de 8 jèm ki plis frekan ou ankò ki patojèn la yo e ke ou jwenn nan ka denfeksyon an. Li te pran le swen pou yo gwoupe yo an 2 kategori, an gwoup de bakteri e an gwoup de viris. Nan bakteri yo, ebyen OMS li note sa nou rele klamidya. li note sa nou rele gonore, li note sa nou rele ebyen sifilis e li note sa nou rele trikomonas. Sa yo se lè jèm ebyen ke ou kapab pran pandan ke wap fè bagay sa nou sak fè yo rele w yo rele yo lè zenfeksyon seksyèlman transmisib. Sa se nan gwoup de bakteri. Dezyèm gwoup la li pale w de viris la yo e ke li pale w de èpès. Simplex virus, li pale w de HPV, Human Papilloma Virus, epi li pale w de HIV, sa nou rele, ki kapab vin konvèti an maladi sida, e an katriyèm se lepatit B, sa yo se de maladi viral ke ou kapab pran pandan ke wap fè bagay, pandan ke wap fè lanmou. Men. Li pa rete la sèlman, genyen lòt jèm, genyen lòt bakteri, genyen tant d'autres de virus, an jeneral on kont plis ke yon trantèn de jèm ke w kapab pran pandan ke w ap fè lanmou avèk madanm ou oubyen avèk mari w. Donk san konte moun ki melanje bagay yo. Avèk plizyè patenè, a se moman la, ou miltipliye risk pou w genyen enfeksyon an, li miltipliye pa 10 e menm pa 30, tou depan nan ki tablo, nan ki gwoup de moun ke ou vize. Nan jèm sa yo, kote yo ale, y al bay pwoblèm. Lè nou pale de relasyon seksyèl, ou wè sa nou rele w aparèy jenital la yo. Donk, ke lakay fi a, lakay gason an. An jeneral, ki sa ou jwenn? Ou jwenn ou genyen fi a gen sa k rele ògàn jenital entèn, gen sa k rele ògàn jenital jenital ekstèn. Nan entèn la yo, ou jwenn gen ovè, gen matris, gen twonp, ok, epi ou genyen vajen an ki di kote an entèn egalman, kòl matris la ki debouche sou li, n ap mande teknisyen an pou l ban nou imaj la, epi ou genyen vulv la ke w kapab gade. Sa se li menm ke moun yo an jeneral yo rele chouchoun lan. Lè w gade vulve la, ou wè gen klitoris la ladan li, genyen la grande lèvre, eksetera, lantre du vagin. Donk tout sa yo, yo konstitye sa n rele des organes ki yo menm kapab atenn de germes sa yo ke n ap pale de yo a. E genyen. Bò kote, vwala, nou genyen imaj la la sou ekran la, nou kapab wè vajen an la, epi nou kab idantifye yo avèk tout eleman yo, epi twonp la yo, ou genyen ovè yo, ou genyen matris la k gen dè enfeksyon ki kapab rete nan matris la ki anbete ou, ki ba ou sa n rele ou de andometrit ou ankò de metrit, de tip denfeksyon ke nou va genyen pou nou pale de yo. Epi bò kote gason yo tou, lò nan IST yo n ap pale, se gason avèk fi a ki kapab genyen li. Enben, gason an tou ou jwenn peni an, epi ou jwenn testikil, ou jwenn pwostat, ou jwenn tout ògàn ki konstitye sa n rele aparèy jenital lakay gason an, yo tout yo kapab ebyen afekte pa enfeksyon sa yo ke nou ap pale de li a oubyen pa jèm sa yo ke nou sot site yo. An jeneral, se pa sèlman sa yo ki genyen, genyen sa ki rele w tou de parazit, genyen sa ki rele w tou de mikoz, genyen sa ki rele w tou ebyen de, ok trè byen mèsi, de dotr eleman ki kapab konstitye sa n rele w de zenfeksyon ke w kapab atrape pandan w ap fè bagay. Nou pral wè Kèlke ladan yo, si nou pran lè bakteri. Nan bakteri yo, donk se de jèm ki trè frekan ki kapab ebyen touche ògàn jenital la yo. Tankou, pa sèlman ògàn jenital la yo, gen ladan yo ki pral rive bokou pi lwen, k ap kite ògàn jenital yo al pran aparèy irinè la. Donk lè sa pou ou kapab jwenn pwoblèm ke yo menm yo pral prezante. Tankou, si nou rete nan bakteri yo, nou pale de klamidya. Klamidya se yon jèm, maladi a rele klamidyoz, ebyen se yon jèm ke w kapab seksyèlman ou kapab pran l pandan ke ou an kontak ebyen avèk madanm ou oubyen avèk mari w. Mentnan jèm sa a lè l rantre nan òganis ou kisa l kapab fè? Li kapab ba ou tip denfeksyon ke n ap pale a plizyè kote. Li kapab nan vajen an, li kapab nan kòl matris la, li kapab pase. kite matris la lale nan twonp lan lakay fi a pa bliye twonp lan se yon ògàn ki la se 2 ke liye gen youn a dwat youn a goch ki liye ebyen ovè yo a matris la e pa bliye lè nan twonp lan tou se la fegondasyon an li menm li fèt lè fi a ap ansent se la ebyen spèmatozoyid la rankontre avèk ovil la pou fegondasyon an fèt. epi apre kèlke jou pou l migre ale nan matris la. Ebyen tip de jèm sa ke map pale w de li a ki se klamidya a ki bay enfeksyon an li kapab rive nan twonp lan e l kapab menm kite twonp lan li travèse li ale li kab menm rive o nivo dè ren nan aparèy ebyen urinè yo. Mennennan e se pa sèlman e klamidya an jeneral yo toujou di w fòk si gen yonn ap gen de gen yon lòt jèm ki mache ansanm avèk li ki se gonore a ankò ebyen Li kapab fè tout pakou ke n sot dou yo tou, bay fè moun nan gen enfeksyon an depi soti nan vajen an, pase kite vajen an, li pase pran kòl matris la, li pase pran matris la tou, li rale nan twonp lan tou, e donk li kapab atake jiske la. E jèm sa yo se 2 jèm ki trè frekan ki gen 2 konsekans grav ke nou pral wè ansanm avèk ou. An plis de sa, se yon jèm ki gen dwa pa ba pa manifeste nan debi. enfeksyon an. Donk sa vle di li gen dwa pran yon bon nonm de tan avan ke ou pral kòmanse genyen senptom. Se pa, se sa k fè gen de moun ki konn di w konsa ke mwen menm m pa santi anyen e ke mwen pa gen enfeksyon. Genyen ladan yo tou ki konn di w sitou mesye yo e fi a genyen yon anatomi ki diferan de anatomi lakay gason an se sa k fè enfeksyon an li plis palan lakay fi a ke lakay gason an. E sa k fè ou pral wè nan siy ke ki pral esplike.

Men, enfeksyon an li plis pale ou plis jwenn pèt la yo bò kote medam yo ki konn genyen plizyè koulè, gen nan pèt yo ki blanch, gen ladan yo tou ki verdât, gen ladan yo tou ki grisât, gen ladan yo tou ki jòn, ok, lè nou pale de sekresyon jonât, donk sa vle di ke e gen la nou etidye sak rele odè nan tip de pèt sa yo ke fi la kapab genyen nan vajen li.

Lè nou pale de odè de pwason pouri, moun, tout moun an jeneral, tout Ayisyen kap swiv emisyon an la, yo konn manje pwason, yo konn wè lè yon pwason gate, ebyen kisa l bay kòm pwoblèm. Donk sa yo se de eleman ki kapab ebyen pa twò enteresan, yon odè parèy ke se swa pandan fi a lap fè sèks la li kapab santi odè la oubyen aprè tou. E se sa k konn fè gen anpil nan medam yo ki konn pèdi gason yo, paske lè gason an fin fè sèks avè w epi gon odè konsa k ap degaje l, men ale lakay li 15 jou aprè l ap toujou pran odè la, moun sa yo konn pa retounen ankò. Se sa k fè n konn di yon fi ki gen yon premye mennaj e ke sa pase mal, ou wè nèg la aprè yon relasyon li ale, yon dezyèm vini aprè yon relasyon li ale, yon twazyèm vini aprè yon relasyon li ale, men mezanmi ou pa bezwen tann katriyèm nan pou chèche al wè yon jinekològ ki pou ede w solisyone pwoblèm sa a, paske

E li konn fè tou nan lè yo bay moun nan sa k rele yon sòt de vajinit, yon sòt de enflamasyon andedan vajen an, li vin fè ke fi la gen de doulè pandan de rapò seksyèl. E moun nan konn pa menm gen rapò seksyèl epi l santi doulè a avèk de mouvman epi gen yon doulè a tip lansinant ok e se tip de doulè sa ke fi la konn genyen nan ka de trikomonas vajinalis la. Donk. Lò de penetrasyon an, se sa k konn fè tou moun sa yo, li konn difisil pou reyalize sa n rele yon pap tès pou moun sa, paske lè w pase spekulòm nan, se yon enstriman ki la pou ekate vajen an, pou rive pou nou wè kòl la, pou nou pran de sekresyon sitou nan ka lè n ap fè ebyen de prelèvman, lè n ap fè de pap tès pou fi a. Li trè difisil nan ka de yon vajinit ou ankò yon ka de yon vajinoz e ke pou. pase spekulum nan paske li li vin trè douloure e sa konn fè moun yo konn pè fè pap tès la li di w konsa ke son egzamen ki bay anpil doulè men nou toujou di w konsa ke avan la reyalizasyon de pap tès nou sipoze fè jinekològ la sipoze fè yon bilan enfektye pou w pou l gade si w pa gen enfeksyon si w gen enfeksyon pou l trete enfeksyon an lè l fin trete enfeksyon se a se moman la ou elijib pou yo reyali reyalize pap tès la pou w paske lè sa ou pap genyen doulè lè nou pase enstriman

An ka de klamidya, enben li kab fè ke w gen yon sèvisit. Sèvisit la se yon sòt de enfeksyon ke w genyen otou de kòl matris la ki anfle, ki konn fè ke o moman de rapò seksyèl, non sèlman w genyen doulè, men ou kapab bay de sèyman vajinal. Ok. Nou renmen di, apre yon rapò seksyèl, mesye a sipoze verifye peni an, e tou kòm tou madanm nan sipoze verifye peni mari l. Paske ou kapab genyen de stri de san. ki parèt nan peni an se li k pral di w konsa ke ou genyen pwoblèm enfeksyon an paske mwen pale w de doulè la men tou kòm tou ou gen dwa pa genyen doulè la ou gen dwa pa wè dischaj la sa nou rele pèt vajinal la ou gen dwa pa wè l e poutan enfeksyon an li menm li la siy ki gen dwa karakterize li se laprezans de stri de san sou peni lakay gason an ok. Donk gen de moun ki gen doulè la men gen de moun tou ki pa genyen doulè la. Sa vle di siy yo yo yon ti jan yo pa yo yon ti jan konstan lakay li pa yo pa prezan lakay chak moun an menm tan. Ke tout siy ke nou sot di yo la yo pa oblije prezan lakay chak moun. Donk ou kab gen youn ou kab gen de ou kab gen twa tou kòm tou ou kapab genyen tout siy yo tou. Se pa sèlman klamidia a se pa sèlman.

Li trè frekan pou l bay yon enfeksyon irinè lakay medam yo pa akoz yo kapab pran l nan rapò seksyèl la tou. Kòman sa kapab fèt lakay medam yo? Lè n pale de maladwa, yon mouvman maladwa lakay medam yo. Donk an jeneral lè fi la li menm l ap fè twalèt oubyen lè fi a al fè tata ebyen gen yon fason pou fi la li menm li esiye dèyè li lè moun nan al fè tata. Le mouvman se fè. devan an aryè men malerezman konn gen nan moun yo nan fi yo lè yal fè tata yo fè mouvman an de dèyè pou yo vin devan lè w fèl dèyè pou vin devan ebyen se yon jèm ki okipe flò ebyen anal la li nòmal nan tib dijestif la li pa bay pwoblèm men lèl kite ebyen aparèy dijestif la li vini nan aparèy jenital lakay fi a li pwoblematik ok. Avèk yon mouvman maladwat ke w fè pou l soti dèyè pou vin devan, enben li kapab ou pran jèm nan ou pote l ou mete l nan vajen an. E se lè sa a moun nan kapab vin genyen yon enfeksyon vajinal la, li kapab vin genyen yon enfeksyon irinè ok a e sitou sa nou rele irèt lakay fi a ki trè kou ebyen moun nan kapab gen yon iretrit lè moun nan pipi li gen de doulè epi li gen de miksyon ebyen doulourez donk. ki di a yon jèm ki soti nan tib dijestif la ki pase nan aparèy jenital la oubyen nan aparèy irinè la mentnan pa yon movè mouvman se sak fè nou di w konsa ke mouvman an lè wap fè l ebyen se devan pou al dèyè lè wal fè tata tou kòm tou lè wap fè twalèt ou kòm fi wap fè twalèt ou ebyen mouvman an tou li soti de wot anba men pa de bas anwo. ok ou soti devan wap fè twalèt la ale anba ok men ou pa fè mouvman an ou pa fè lekontrè pou rale monte nan rale monte a paske se yon ti manbràn nan yon ti ke nou rele perinè ki ebyen separe anus lan avèk vajen an donk li trè mens ebyen manbràn sa a ou konprann donk li koneksyon an rapò anatomik lan li vrèman rapwoche. E se sa k fè de jèm konn soti nan aparèy dijestif la epi pou yo pase devan e yo bay pwoblèm. E lè m di w yo bay pwoblèm, yo bay anpil pwoblèm. Ok, se pa sèlman jèm sa yo ki genyen an tèm de bakteri ki kapab anbete. Genyen de spirokèt tankou sifilis. Sifilis se youn nan maladi ki trè frekan e ki kapab genyen de konsekans grav lakay fi a ni lakay gason an. E si tout fwa. Yon gwosès vin enstale tou, li konn bay de pwoblèm grav sou timoun nan tou, dèfwa li konn abouti a sa nou rele a de mòti nesans, sa vle di timoun nan de mòne, timoun nan fèt, li mouri, e li kapab genyen tou de malfòmasyon nan ka de sifilis la. Mentenan, se yon jèm ki yon ti jan ke nou rele yon spirokèt, ki trè frekan nan ka de relasyon seksyèlman transmisib la yo, e lè l la, Onprann li bay anpil pwoblèm. Genyen nan mesye yo ki konn konstate ke yo gen yon sòt de ti bouton sou tèt peni an. E ke si yo pike ti bouton sa a, li bay yon ti likid, e likid sa a li brile yo lè lè kote l tonbe a. Ok. Le pli souvan sa yo se de siy ki konn temwanye ke gason an li menm li gen yon sifilis lakay li. Bò kote fiy la, ebyen li kapab konstate sa tou onivo de klitoris la, onivo de vajen an, men Li gen de pèt vajinal ke l kapab konstate e de doulè o moman de rapò seksyèl ke sifilis la li menm li kapab bay. Mentenan li trè danjre pou yon fi ki genyen sa n rele o sifilis la e ki pote k ap pote yon gwosès. Donk jan m sot di w la li kapab gen de konsekans grav sou lavi timoun nan e gen lè timoun sa a ap fèt tou enben gen posibilite pou li pran l tou. Mwen gen nan jèm yo ki tou ebyen manman an kapab bay pitit la al tou tankou e klamidya tou o moman de lakouchman wi mwen timoun nan kapab genyenl e nou pral wè lè nou pral pran viris yo tou ou pral wè gen ladan yo tou manman an ka tou bay timoun nan depi timoun nan dan vant li an. Gen ladan yo tou se pandan timoun nan ap pase nan filyè pelvyen nan l ap soti. Ebyen, lè sa li tou pran li. Ou konn wè de timoun ki tou piti avèk gwo bwa linèt yo nan je yo paske yo te pran yon enfeksyon pandan y ap soti, ebyen, nan vajen lakay manman yo e ke yo tou soti ansanm avèk yon kado ke manman ak papa a te kite pou yo pandan l ap pase nan filyè vajinal la, nan filyè pelvyen nan. Donk, sa vle di ke enfeksyon yo, yo gen de konsekans. Non sèlman yo konn lakòz ke fi la li menm li avòte, Yo konn lakòz ke timoun nan fèt avèk de malfòmasyon e yo konn lakòz tou timoun nan konn mouri nan vant fi a e yo konn lakòz tou timoun nan fèt tou mouri ok paske se trè movè lòske nou genyen jan de jèm sa yo lakay nou ke nou pale w de maladi sa nap pale maten an de li a de enfeksyon seksyèlman transmisib la yo si nou fon kanpe sou sa nou relo.

pou bay de pwoblèm lakay moun nan, men genyen lè sa nou rele w tou de mikòz ke moun nan kapab genyen, de miselyòm, de kandida albigans, gen de moun li nan flò nòmal vajen an. Konprann? Gen de moun tou se vini li vin vini, li vin grefe sou li ok, donk sa yo se de jèm ki kapab bay de pwoblèm lakay fi a, an deyò de sa. Mentnan, ann al wè sa nou rele viris la yo.

ok paske depi ya kontak kò avèk kò ebyen gen posibilite nan yon relasyon seksyèl si ya de brèch si ya de zabrazyon e ke pou moun nan youn transmèt lòt maladi sa yo sa nou rele yo de enfeksyon viral sa yo se viris ke yo ki bay yo atansyon nap tou fon ti diferans pou ou nan ka de yon bakteri. Yon enfeksyon ke w pran a yon bakteri oubyen a yon spiroket oubyen a yon parazit yo menm yo kapab yo kapab geri ok ou kapab geri de maladi sa men kant il saji de yon atent viral loske se le virus. ki son responsab de enfeksyon sa a ke n ap pale de li a, ebyen li menm ap gen yon tretman pou li, men y a pa de gerizon. Sètadi e ke lòske se viris la ke w genyen lakay ou, ou p ap geri, li p ap elimine nèt lakay ou. Alòske si se yon bakteri, si se yon klamidia ke w genyen, Nou fè tretman a tan, bon wi, byenke gen de konsekans grav, n a pral retounen sou konsekans ki kapab gen nan kad enfeksyon yo sou òganis fi a, ebyen wi, li kapab antrene de pwoblèm grav, men l ap geri. Men si se yon VIH ou genyen, yon Human Papilloma Virus, enben, bon, w ap trete, men pa de gerizon. Sa di, lè nou pale de gerizon, se ou te genyen jèm nan, nou ba w yon medikaman pou li ki elimine l. e ke ou pa genyen l ankò se bon men nan ka de viris la yo se tretman ki genyen pou yo se pa yon gerizon de fason definitiv vwala nan epatit la w ap wè se youn nan egzamen nou toujou mande lakay fi a pandan fi a an moman de gwosès lè ou vini w ap n ap ba w fè yon panopli degzamen sitou. Au cours de la première visite, nou mande w yon ansanm degzamen, yon batri degzamen, moi même j'aime dire à mes patientes et que se pa chak fwa ou vini la map baw yon batri degzamen konsa, men nan kad yo premye egzamen yo rele yo les examens de routine, nan va genyen pou n pale de sa nan yon lòt emisyon, enben nou tou rantre sifilis la ladann, nou tou rantre epatit B a ladann tou. Nan epatit B a sitou nou mande tès la, se pou n al paske nou konnen ou kapab pran l seksyèlman. ok e li kapab genyen tou de konsekans sou lavi timoun nan tou kòm li kab gen de konsekans sou ou tou e li kabab gen de konsekans sou lavi obstetrisyen an moun oubyen saj fèm nan moun ki pral fè akouchman an pou ou paske depi gen kontak san avèk san li fasil pou transmèt moun nan epatit B an. E, mwen sot, apèn sot di ou ke mwen fè yon diferans pou ou ant, ant bakteri yo e viris yo. Ebyen, nan ka de viris la, se yon trètman ki genyen tou senpleman pou li, pa genyen yon, yon gerizon pou li. Donk, sa vle di ke mwen menm k'ap fè yon akouchman pou ou, ou menm si ou gen epatit B a, ou ka ban mwen l. Donk, fòk mwen pran tout lè prekosyon k'il fo, fòk mwen konnen avèk kiyès m'an afè, pou mwen menm mwen fè lè prevansyon k'il fo pou evite aske men menm k'ap fè akouchman an, mwen ale lakay mwen avèk maladi sa a e ke m'ka al bay madanm mwen. Donk sa vle di ke nan enfeksyon seksyèlman transmisib la yo, se pa tout, se pa dan tou lè ka w oblije genyen kontak dirèk avèk moun nan pou ou menm pou w pran maladi a. Pa egzanp, nan ka viral la yo, kontak san avèk san depi gen yon brèch, m kab pran epatit B a ki pase menm sou po m menm. E ou pral wè tou nan sa nou rele nan Human Papilloma Virus la ok ki se ki se HPV a, e tip de viris sa tou depi kò m kole avèk kò malad la sifi pou m pran l tou. Se di ke li menm ou pa oblije nan yon relasyon entim avèk moun nan pou ou pran sa n rele HPV a, se li ki pral ba ou, nou pral wè konsekans lan, ki pral ba ou yon kansè nan kòl matris e ki kab fè gason an tou gen yon kansè nan peni. E nan movè jès nou yo tou, n ap fè yo tou, nan lè nou melanje bagay yo, nan felasyon, nan kunilingus, enben moun nan kapab gen yon kansè onivo de la gòj. ok donk sa vle di ke menm pa kontak dirèk menm menm pa de nan yon relasyon entim men pa le fèt ke kò a kò kole donk gen posibilite pou w pran viris sa li diferan Human Papilloma Virus la mòd de transmisyon l lan diferan de VIH la VIH la li menm li se an kontak dirèk il faut qu'il y ait une brèche sa vle di ke yon abrazyon kèlkonk fòk gen yon sèyman ki fèt pou moun nan li menm li atrape viris la fòk gen yon pòt dantre pou l antre. Si pa genyen pòt dantre a, donk sa ka rive ke ou an kontak avèk yon moun ki genyen yon ki genyen VIH e ke ou menm ou pa pran l. Se sa k fè nou toujou di moun yo an fezan lamou avèk yn fi, donk mesye a gen pou devwa tou kòm tou fi la gen pou devwa pou moun yo byen fè lè preliminè, lè preliminè ki pral pèmèt ke ebyen fi la li librifye, ebyen sèt librifikasyon va fasilite la penetrasyon ebyen san zoken domaj. ya la posibilite pou ke pa genyen ebyen trans menm yon moun gen dwa genyen VIH la e ke pa le fèt ke te genyen yon bòn librifikasyon pa gen de brèch pa de zabrazyon pa de pòt dantre ou fè sèks avèk yon moun ki menm genyen maladi ya e ke eskize ebyen ou pa genyen l. Paske pou genyen l se lòske nou pa pran tan pou nou fè lè preliminè e ke w ap fòse fè yon penetrasyon, nan fòse sa la kounye a la gen des abrazyon ebyen ou menm ou blese gason an fi la tou blese ebyen pòt la li ouvri pou viris la li menm li antre. Men si vou pwene tout lè prekosyon vou respekte lè preliminè e ke moun nan byen librifye penetrasyon an li fèt fasilman. Sa kapab egziste keseswa bò kote fi a oubyen bò kote gason an, youn nan yo kapab genyen VIH la, epi la relasyon a bèl e byen lye, men nou youn nou pa pran maladi a. Ok! Donk, men li menm, nou jwenn ke etid yo pwouve ke yon manman ki genyen VIH la, li kapab bay timoun nan l gen transmisyon mè-anfan. Donk se pa sèlman nan relasyon seksyèl ke w kapab pran li. Pa egzanp, yon itilizasyon de yon objè ki sot itilize lakay yon moun ki genyen HIV a e ke li kapab transmèt li a yon lòt moun, pa egzanp nan fè manikir oubyen pedikir, lè medam yo pral fè chèlbè, mesye yo tou lè yo pral fè chèlbè. Sa vle di ke si yo fin itilize li lakay yon moun ki genyen l la, yo pa sterilize l, yo just pran li al mete l lakay ou, ou blese, viris lan l ap antre lakay ou. Donk, sa vle di ke wi, fason prensipal pou w pran l lan se nan relasyon seksyèl paske an jeneral toujou gen de twomatism nan ladan li. Donk, men ou kapab pran l tou de lòt kote. Ann al gade pandan nou nan viris lan anvan nou retounen nan bakteri yo pou n al wè konsekans ke yo kapab genyen lakay, lakay fi a. Ann gade nan ka viris la, lè yon fi genyen youn nan sa nou sot di yo la, kisa k ap rive lakay li e kisa k ka rive lakay gason an. Si nou pran èpès la, èpès senplèks viris, ok, HSV, li menm donk li seksyèlman transmisib, Si fi a genyen li ka bay gason an si gason an genyen tou li ka bay fi a vise vèsa mètnan konsekans pa èpès senplèks la li pa osi grav ke VIH la men nou konn jwenn de moun ki genyen sa n rele yo zona. Li pa soti lwen non, se nan menm orijin, se menm tip de viris sa yo ki pral fè ke moun nan genyen pwoblèm sa yo pi devan. A un point tel, se sa k fè nou konn di, lè moun nan genyen zona, menm si se dan la jenès, ou mèt atann ke nan vyeyès moun nan, maladi sa pral reparèt ankò paske lè viris yo rete lakay moun nan, yo pa elimine. Se sa m sot di w ke nan ka de viris la, ebyen maladi a pa gen gerizon pou li. Si w te genyen l, ou genyen l. Pou yon moman, dans un moment, alò, pou yon moman ou pou yon lòt, e ke nan lavi pa w, ou gen yon feblès, yon sòt de diminisyon de konpetans iminitè ou, ebyen, ou pran èpès senplèks la, ou kapab vin devlope yon zona o nivo nan, nan bò kòt ou, oubyen nan anba zye w, se la se de zòn de predileksyon ke maladi sa li menm li konn devlope lakay moun la yo, oubyen nan bò do moun nan. Moun nan wè yon pakèt ti grenn tankou ti grenn pitimi ki leve bò kote l epi ki gen de doulè paske gen de filè nève nan zòn nan ki fè ke moun nan gen de fòt doulè nan ka sa a. E menm kant ou ta wè deyò moun nan geri, gon jan moun yo renmen di wi, yo di w konsa, deyò w geri men anndan an pa geri. An kèlke sòt gen yon pa de verite ladan li paske viris la li ankò rete la lakay w, li dòman, l ap tann ke sistèm iminitè w vin fèb epi pou l reparèt ankò. Ok e se sak konn fè ke nan ka on moun ki gen on ki te gen on zona epi nan vyeyès moun nan ou mèt tande menm si se te on jèn gason oubyen on timoun ki te genyen l nan vyeyès li pral reparèt ankò paske viris yo yo la yo lakay ou se vre gen on tretman yo kab ba w pou ou yo kab ba ou pou li ok ke di tip asiklovir men li men viris yo la yo dòman yo pa miltipliye y ap tann sistèm defansif ou fèb ositou ke l fèb yo reparèt ankò donk moun nan regenyen l ankò. Vwala. Mentnan nan ka de Human Papillomavirus. Human Papillomavirus se youn nan viris yo ki fasil pou w pran, mwen di w konsa ke se vre nan relasyon seksyèl la paske se yon viris ke sou po w li mache li menm donk sa vle di ke ou ka pran l depi gen kontak kò avèk kò ou kapab pran l. Li rive nan kòl matris la kay fi a paske li sou do peni an. Epi oubyen si fi a te genyen l sou po kò l, li pran li nan pandan l ap fè, la fi a fè bagay ansanm avèk gason an, gason an menm peni an pran l, li pote l l al depoze l nan kòl matris la. E sa se youn nan koz de mòtalite lakay medam yo. Dezyèm koz de mòtalite lakay medam yo, se kansè ki vini an o dezyèm ran nan peyi soudevlope yo. Donk moun sa gen kapab vin genyen yon kansè nan kòl matris. Atansyon! Kansè sa ke nap pale de li a, ke fi la kapab pran, pase nou di kansè le cancer du col de l'uterus est une maladie infectieuse ou ankò sexuellement transmissible paske se sèl fason ke ou, sa se youn nan fason ke ou kapab pase pou pran li, pou genyen li e ke lè fi a genyen l, donk li riske mouri paske li pran anviwon yon dizèn dane menm plis. Menm 15 ane, sa depan de òganism dan lekel li ap evolye a, avan moun nan kòmanse prezante dè senptom. Vou vou imajine ke ou te rankontre yon moun otou de trantèn ou e ke se lè sa ou te fè sèks avèk yon moun ki te gen Human Papilloma Virus la, li tann lè ou gen 40 an oubyen 45 an, epi se lè sa ou kòmanse gen dè pti sentom, ou pral wè ou pral senye pandan ke wap fè sèks, ok, epi ou pral wè ke ou vin gen dè doulè. ke w pa konn abitye genyen epi lè w pral wè jinekològ la yo pral reyalize yon pap tès pou ou epi lè pap tès la vini yo pral jwenn de lezyon kanserez oubyen de selil byen prekanserez ki temwanye de yon enpridans ki te fèt yon nan yon moman kèlkonk nan lavi w donk se sa yo ki fè ke ebyen lè nou apral rantre. nan yon relasyon seksyèl ansanm avèk yon moun, se yon bagay ki mande fòk ou ta reflechi, fòk ou konnen moun nan, paske li kapab gen de konsekans grav sou lavi ou. Mwen di w tou, non sèlman ou kapab gen kansè nan kòl matris la avèk Human Papilloma Virus la, HPV, a, bò kote gason an tou, gason an kapab gen kansè la tou nan peni an. Ou konn gen de gason tou yo konn oblije koupe peni an pa le fèt ke gen yon kansè nan peni an ou konprann sou depan tou depan de sifas ki okipe avèk kansè la yo konn anlve tout peni an nèt ou konprann donk dan zan premye tan yo te konn anlve peni an yo kite testikil yo pase dèyè testikil yo pat aten de de ryen men gason an pral kontinye gen anvi pa le fèt ke lè testikil son prezan ebyen yo ra la pwodiksyon de de de de testostewòn e testostewòn nan se òmon ki fè gason an gason E li pral fè ke li ogmante libido ou, ou pral anvi fè sèks epi lè ou chèche peni an ou pa jwenn li, donk konn gen de ka de swisid nan ka sa yo ki fè ke yo oblije yn fwa ke gen yon kansè peniyen yap elve yap anlve peni an yo oblije anlve lè testikil pou pa gen anvi ankò ok pou moun nan pa swiside tèt li. Donk se de konsekans grav. Gen yon lòt konsekans ki enpe ke ki kab gen an ka d'HPV a, ebyen se la posibilite ke moun nan genyen pou li gen yon kansè o nivo de la gòj, nan kafou aerodijestif la. La a, ke se swa gason oubyen fi a yo kapab genyen l, men nan etid yo jwenn ke li plis frekan lakay gason an ke lakay fi a. Paske, m pa konnen se paske mesye yo tèlman renmen fè ti bèf pou medam yo, donk yo tou jwenn ti bagay sa kòm konsekans. Vwala. Wala donk se lè w gen yon kansè larenje, yon kansè o nivo de la gòj, a mezanmi m pap ba w manti moun sa gen yon alèn ki vrèman vrèman vrèman vrèman vrèman tèt chaje. Sa nou rele yon alitoz ou konprann, sa nou rele lè bouch moun yo gen movèz odè, se sak fè gen de laj ou ye tout pou lakay gason ki gen sak rele w yon vi seksyèl aktiv e ke y a de movèz alèn. Donk, y ap mande w fè egzamen sa a kanmenm, medsen w al wè a, oubyen si se yon yon dantis ke w al wè oubyen yon mesye ki fè ORL yo e ke w al wè, y ap mande w pou w fè sewoloji ebyen a Human Papilloma Virus la, y al chèche pou yo wè si w pa genyen viris sa a, si yo jwenn li, donk pwobabilite pou ke ou genyen yon kansè.

Donk, bòn chans lòske lè nou pa twò konnen yon moun n ap pote boure sou moun nan konsa. Genyen VIH la, nou tout nou konnen ke sa s on maladi ki fè anpil ravaj, ki gen plis ke 40 an y ap chèche yon vaksen pou li. Sa fè n di nou fèt atansyon avèk bagay kovid sa, n konprann. Gen anviwon 40 an depi y ap chèche vaksen pou VIH, yo pa janm jwenn. Ou konprann? Tout vye esè yo fè avèk moun yo, sa pase mal hein. Moun ki al pran vye vaksen sa yo, sa pase mal. Veye kò nou avèk covid la, avèk korona sa. Vwala. N ap vin tou konsa wi gen vaksen, yo jwenn vaksen, yo di si yo dat, bagay, eksetera. Patati patata. Veye kò nou. Bon, la a, yo pa janm jwenn vaksen pou li. Kontinye ap bay pwoblèm. E se la manipulation de l'homme ki bay jan de pwoblèm sa yo. E nou menm ki fè afè nou ankò. Kap touye nou ankò. Men covid la lap manyen nou la. Lap byen manyen manm nou. Vwala. Donk li menm moun nan kapab manman an kapab bay pitit la. Ou konprann? Pran menm sa nou rele yon transmisyon mère enfant ok sa vle di ke ou gen dwa wè yon timoun ki fèt la ki pat janm ankò ki pat janm nan relasyon lè li vin rive nan laj pibète li li pral antre nan relasyon li te tou gen viris la ke li te pran depi lakay manman li li gen dwa vin bay moun nan ke se swa fi a oubyen gason an li posib e ke pandan yo pral nan peryòd pibète yo pral chèche fè ti afè yo epi se lè sa lòt la menm lap transmèt lòt la maladi a ensi de swit ensi de swit. Donk, se sa yo genyen de konsekans grav sou lavi de koup la, sou lavi moun nan e menm rive sou timoun nan. Ann al gade nan bakteri yo. Se nou pral ba w posibilite pou rele pou w poze kesyon nan bakteri yo. Genyen sa nou rele klamidia li menm ki gen de konsekans grav ke l kapab antrene lakay, lakay fi a, lakay gason. Mwen renmen di ke. Non sèlman li kab fè ke w gen yon sèvisit, sa vle di yon enfeksyon nan kòl matris la oubyen nan vajen an li pase monte, ou kab gen sak rele yon andometrit, emetrit, nan matris la, li ale nan twonp lan lal bay fi a sak rele yon salpenjit. Salpenjit la se yon sòt de enflamasyon ki fèt ebyen nan twonp lakay fi a. Mentenan, kòman l manifeste, li manifeste pa de doulè o moman de rapò seksyèl. Moun nan konn fin fè sèks avèk mari l anba tiwèt li tèlman fè l mal se kouche l oblije kouche pou plis ke 30 a inè, 30 minit a inè de tan, l ap tann doulè a plizoumwen kalme anvan pou moun sa leve pou l al lakay li menm se twalèt li menm pou l fè oubyen pou l al fè yon lòt aktivite. Se sa ke l fè lakay ou. E anplis de doulè ke l kab ba ou pandan de rapò seksyèl la, li kapab fè egalman li bouche twonp lakay fi a, li fè fi a pa ka fè pitit. Pa bliye mwen te sot eksplike w nan debi emisyon an e ke La fegondasyon li menm li bel e byen lye o nivo de la twonp. Si twonp lan bouche, y a pa mwayen pou ke genyen rankont ant spèmatozoyid la e ovosit la. Sètadi, lè spèmato son depoze o nivo di vajen, men yo sipoze antre nan kous pou yo file travèse kòl matris la gras a glè sèvikal la pou yo monte pase andedan matris la e ale nan twonp lan e ke pou fegondasyon an li menm li fèt. Si twonp lan bouche, e byen li enposib. Menm kant fi la li ovile, li gen règ li chak mwa, li ovile, Men, li pap kapab ansent pa le fèt ke twonp lan bouche, e ki sa k bouche l? Se enfeksyon sa a avèk jèm sa a ke nou rele klamidya a. Nou rele l klamidya trakomatis. Li menm, li bouche twonp lakay fi a. Ok? Donk, e lakay gason an tou, li gen de konsekans tou lakay gason an. Ebyen, li kapab, ebyen, bouche egalman. Kanal deferan an lakay gason an, sètadi kanal deferan an ki pran apre epididim nan ki pran ebyen sa n rele spèmatozoyid yo pou l kondui l mete l nan kanal ejakilatwa la. Donk li bouche kanal deferan an lakay gason an, li vin fè ke gason an pa kapab ansent madanm ni. E se yon jèm seksyèlman transmisib. Nenpòt nan moun yo ki genyen l lan, keseswa fi a oubyen gason an ki genyen l lan, youn ap transmèt lòt li. Donk li gen de konsekans grav. E yon lòt domaj li antrene ankò lakay gason an, li koupe pye spèmatozoyid yo. Sètadi, li gen dwa pa bouche kanal deferan an, men li koupe pye spèmatozoyid yo, sa nou rele flajèl la lakay gason an, pou anpeche ke gason an li ejakile yon kantite sifizant de spèmatozoyid onivo di vajen de sa fam. Men, spèmatozoyid yo pa gen pye pou yo pase monte. Sè di, Fi la gen dwa ok, glè sèvikal li prezan, li nan moman ovilasyon, li fè sèks avèk mari l, ebyen mari a menm li ejakile yon kantite, yon 100 milyon de spèmatozoyid san zoken pwoblèm. Men, pye sa n rele flajèl nan spèmatozoyid yo, yo wont pa kisa? Pa jèm sa ki rele Chlamydia trachomatis la. Se yon jèm ki mechan hein. Li koupe li, epi li fè l pa ka deplase, dou lenfètilite che lòm.

e ke koup la vini an konsiltasyon, e lè yo vin fè konsiltasyon an, kounye a la nou mande yon seroloji ak klamidia, e ke a se moman la nou pral retwouve ke ou jwenn klamidia a li pozitif lakay moun nan. Moun nan pa gen oken dichòj, li pa gen oken oken sa sa nou rele o pèt vajinal, li pa gen de doulè o moman de rapò seksyèl, e ni aprè rapò seksyèl li pa gen oken doulè, men sa yo yo menm yo bèl e byen egziste, lè nou fè tès la pou moun nan, ou jwenn ke moun nan genyen maladi a. Se pa sèl li menm. Gen gonorrhea tou. Donk ki alalon vin fè ke gason an genyen sa k rele yo yon ekoulman oubyen yo konn di w konsa ke che nou an Ayiti se paske moun nan te chita sou yon wòch yon wòch ki cho ou konprann li melanje cho e frèt donk moun nan gen yon blenoraji li gen ekoulman patati patata eksetera non mon frè ou gen enfeksyon ou gen gonorrhee ou frè mwen. Ou konprann? Ou gen gonorrhee ou. Se pa paske w te chita sou yon wòch ki cho oubyen sou yon bagay ki cho, yon anvwayann oubyen w te chita sou pouse machin nan ki te cho, ki te nan solèy e ke w pral vin gen ekoulman. Non, pa gen okenn rapò, mon frè. Ou la, ou gen enfeksyon. Yon enfeksyon, yon enfeksyon seksyèlman transmisib pou wè nan men de kò nou, nan may avè m. Konprann? Donk, li ta toujou bon, lè de moun fèk rankontre, anvan n al pote boure, vouvou pwoteje. Se la rezon pou lakèl genyen prezèvatif.

pou ke ou pwoteje tèt ou non sèlman de yon gwosès non dezire men egalman kontre se jèm ke nou sot pale w la yo. Ben, nou pral ba w posiblite pou rele pou poze kesyon. Fè n jwenn nimewo pou nou silvouplè madmwazèl. Donk nou pral ba w posiblite pou rele pou rele pou poze kesyon ben pou patisipe ansanm avèk nou sa se lè pa w la. Gen anpil koze pou nou ta di toujou men la a nou pap gen tan non ou pap kab patisipe.

Mwen tap koute emisyon an avèk anpil atansyon. Wi frèm. Men yonn nan yonn nan bagay ki pa monte m a lespri eske si yon fi fè klamidya li pap ka fè pipi yo a jamè. Non, li sa pa bliye nan debi emisyon mwen te di w konsa ke sitou nan ka de bakteri yo gen gerizon pou yo. Depi nou fè dyagnostik la nou bay moun nan dèzantibyotik la wi moun nan ap geri. Men se lòske moun nan anyen pa fèt, moun nan pa trete, li pa pran oken medikaman epi enfeksyon rete la, li ka bouche twonp lakay fi a, li fè li pa ka fè timoun. Dakò? Dakò. Mèsi pou patisipasyon w. N ap pran lòt moun. Wi, alo bonjou. Alo doktè bonjou. Wi, wi, bonjou mesye.
M ap koute w depi Piyon. Wi, wi, ki kesyon w genyen pou mwen? Èske si
twonp yon fi bouche, li pa ka fè desèt? Bon se sa n sot di w la a, depi gen yon plon bouche li pap ka fè pitit non, li pap ka ansent non. Kounye a ki solisyon ou ka pran ansanm avè sa? Bon nou gen de de trètman yo bay moun nan, gen de trètman medikamante nou kapab bay moun nan epi tou gen de manèv ke nou kab fè de dezobstriksyon pou twonp lan donk sa gen posibilite pou vin fè ke moun nan vin ansent pa la swit ok. Menm manje gen kontak ou sa vle di. Pa gen pwoblèm ou mèt rete branche nan emisyon an, rete branche wap jwenn kontak la aprè. Nap pran yon moun nan entènasyonal la wi alo bonjour alo bonjour alo bonjour wi wi whatsapp la ap yon ti jan bay yon problèm nan entènasyonal la wi ou mèt pale pale pli fò
wi dòk si yon moun te gen zona ou di a li te parèt soude vrèman vre apresa li pa janm wèl ankò. Hein reponn reponn pou mwen silteplè. Si yon moun te gen jounal, te wè l te parèt sou li, li gen plis moun va janm wè l ankò.
Wi. Wi, wi, li gen dwa pa janm wè l ankò. Wi, li gen dwa pa janm wè l ankò si tout fwa ke moun nan genyen yon bon sistèm defansif. Men, gen yon lè k ap rive, li kapab reparèt ankò nan vyeyès, nan granmoun lakay moun nan, pa le senple fèt ke lè ou kòmanse antre an aj, ou sistèm iminitè ou vin, vin fèb, pa le fèt ke li vin fèb, sa vin fè ke li gen posibilite pou zona li menm li reparèt lakay moun nan. Dakò?

yo sa ki koz sa. Nan se pa yon pwoblèm gen de moun ki trè sansib a sa nou rele òmon la yo ke moun nan kapab resevwa donk moun nan ap senpleman chèche wè jinekològ li epi lap bal yon molekil men règ la ap vini ok men sa ka rive efektivman e ke yo baw planing nan epi règ la pa vini li koupe dakò Ou panse aprè 4 mwa wi wi wi wi wi li gendwa pa vini li gendwa fè 6 mwa menm ou pa janm wèl.
Kesyon m pou ou eske ki ki danje ki genyen lè yon gason ap fè ap fè sèks oral avèk fi a genyen ki danje ki genyen nan sa. Danje ki genyen ladann se sa m sot di w yo la. Si gen yon enfeksyon enben moun nan ap pran li. Li fasil. E sitou nan ka de yon human papilloma virus, gason an mwen sot di w li kab gen yon kansè nan gòj.

lè mastològ la, espesyalis la nan nan pati a epi lè y fin fè egzamen fizik la, lè y touche tout kwad yo, tout kare yo ki nan sen an y di ke ou pa gen anyen. Non, se egzamen. Depi moun nan gen dwa palpe l li menm li pa jwenn li men egzamen an wè l. Se sa k fè yo fè egzamen an pou ou. Egzamen an li plis pouse ke lè men de medsen. Men gen yon lòt doktè ki di m konsa ke egzamen an. ka bay nenpòt rezilta paske sa depan nan lè w fèy la flite ou t ap ovile oubyen èske ou te nan moman manstre fèt nan moman ou te gen règ ou. Sa pa pwouve mas kansè an paske sa depan li enpòtan pou moun fè pou moun fè tès sa yo nan moman ke w p ap ovile avèk nan moman w pa gen règ paske se tès e selon mamografi a ka bay yon rezilta.

Ou kapab wè yon twazyèm medsen. Ou an dezyèm, ou gen dout, ou kapab wè yon twazyèm medsen pou bagay. Men, nòmalman yo fè egzamen yo, ou fè yon sono mamè oubyen yon mamografi. Donk, se lòske genyen de dout medsen an fè evalyasyon klinik lan pou ou, li pa jwenn tout eleman ke li ta sipoze jwenn yo, lè sa yo fè egzamen an pou yo konplete l pou ou. Mentnan, si gen de dout, Ou kapab wè yon lòt medsen. Efektivman, jan ou esplike a, gen de lè ou kapab jwenn yon pwoblèm, gen de lè tou ou gen dwa fè egzamen an, ou pa jwenn pwoblèm nan. N ap pran yon lòt moun. Wi alo, bonjou. Alo, bonjou.
Wi, wi, bonjou.
Mwen rele w nan emisyon jis paske m gen yon pwoblèm ke mwen frenk jwenn depi apre ke mwen fin fè sèks avèk yon jèn fi. e pwoblèm nan vrèman fèm kè m kase epi map plede doute tou de pwoblèm nan se kisa l ye se depi ke mwen fin fè sèks ansanm avèk fi an epi peni an ap bay pij epi mwen retwouve de gwo gland pa rapò bò lèn mwen Ou gen de boul. E answit epi tèt peni an kòmanse anfle tou. Ok dakò la ou pran sa sa son youn nan enfeksyon ke nap pale de li maten yon la sa se youn ladan yo ok donk la fò chèche wè yon medsen le pli vit ke posib pou rezoud pwoblèm nan pou ou nan ka gason lè ou wè gen ou wè ou wè ekoulman an parèt se ke enfeksyon li la yon bon ti tan e li yon ti jan avanse donk fò chèche wè yon doktè pou yo kapab trete sa pou ou ok mèsi pou patisipasyon ou.

Alo bonjou. Wi alo bonswa. Bonjou madam. Wi doktè. Kesyon mwen genyen pou ou se eske yon moun ki gen vih pa egzanp. Ou di ke piske ou di ke viris la li pa li pa trete men gen yon. Mwen di w gen tretman pou li pa gen gerizon. Wi yon tretman e eske lè l resevwa tretman an. Sa vle di li pa ka kontinye transmèt li. E gon nivo li ye nan lakay moun nan lè lòske gon bagay ki rele o CD 4 lè li pa detektab lakay moun nan gen yon etid yo pwouve ke gen posiblite pou moun nan pa transmèt li. E se sak fè nan lavi de koup yo moun yo konn gen posiblite pou yo fè timoun pou yo pou yo fè timoun pou yo pou yo yo pa yo yo yo gen dwa fè yon timoun ke pa gen pwoblèm. Dakò? Donk yo veye moman sa yo si moun gen youn nan moun yo ki pozitif lè sa moun nan gen pa gen yo gen dwa fè sèks e ke gen posibilite y a la possibilité li la pou moun nan ta fè ak timoun san ke li pa gen pwoblèm. N ap pran yon lòt moun. Mèsi pou patisipasyon w. N ap pran yon lòt moun. Wi, alo bonjou. Alo bonjou.
Wi, wi, bonjou madmwazèl.
Mwen byen wi.
Silvouplè m Wilson Parmet pito. M ap koute w depi Kwadèboukè. Wi, ki bò w ap koute?

Alo, m ap tande w wi. Wi, mwen di w konsa ke sa depan de planin ke yo fè pou ou a. Donk gen ladan yo, imedyatman planin nan kanpe, moun nan konn ansent. Genyen tou, moun nan konn pran di tan pou li ansent e ke moun nan oblije wè avèk yon jinekològ ki ba l yon boustè pou gwosès la li menm li kapab vini. Donk lè a yon ti jan fini sou nou, m pa kwè n ap kab pran moun ankò, li fè uitè. N ap pran yon dènye moun ki pèsiste sou entènasyonal la. Wi, alo, bonjou.

Ok pou maladi HPV a. Map fè, map fè men wap tande w nan radyo a. Dakò ok.
Donk mkwè se dènye moun nou pran. Donk pou moun ki gen pwoblèm e moun sa menm menm nan plede sone yon telefòn ou di moun nan wi pou moun ki gen si w gen HPV a prezan lakay ou donk a se moman la. Ou sipoze swiv avèk jinekològ ou. Premye bagay yo pral fè pou ou, y ap fè yon prelèvman, yo fin fè yon prelèvman, yon pap tès pou ou, pou yo gade pou wè si ou pa gen pwoblèm dè lezyon prekanserez. Si w genyen l, gen dè entèvansyon yo kapab fè pou ou nan kòl la. E si w genyen l tou deja, e ke gen dè entèvansyon yo kapab fè ki pou ede w pou pwoblèm sa li menm li pa rive, li pa rive sou ou. Ok donk wi li kapab genyen epi tou gen plizyè tip d'HPV genyen ke w genyen tou ki pa ba w pwoblèm genyen ki ba ou ebyen sa nou rele w yon krèk de kòk nou pa gentan pale de li nan yon lòt emisyon na pale de sa donk ki fè ke ou pa ou gendwa genyen HPV men ou pa devlope kansè nan kòl matris. men genyen de tip ladan li tou e ke ki kapab sitou 16 e 18 la ki kapab fè ou devlope kansè nan kòl matris. Mèsi tout moun ki tap swiv emisyon an avèk nou maten an la ki te gen posiblite rantre nan emisyon an e ke la konnya la nou di w wap rejwenn nou si ou bezwen gen poze dè kesyon ou byen ou gen dè eleman ke nan sa nou te di yo ke ou pat twò konprann ou kapab konpoze le 37 12 49 98. 37 12 49 98 sa se nimewo pam wap kapab poze kesyon ou mèt ekri mesaj ke se swa sou whatsapp oubyen sou sms o moman opòten nap fèw repons donk mèsi paske ou tap swiv cho sa maten an avèk nou posibilite ki genyen pou jwenn nou an se nan 37 12 49 98 sa se nimewo pam si ou vle yon konsiltasyon tou wap jwenn ni nou la pou nou ede w mèsi tout moun nou kase randevou pou semèn pwochèn nan yon lòt emisyon chak jou et une vie.